Aktyèlman trè tris ok m pap ba nou manti show sa se yon show ki trè trè tris pou mwen espesyalman ke mwen umm aprè you know de twa semèn you know kite l dekouvri kite tout bagay pase jis pou mwen te ka etidye oubyen swiv umm kisa ki tap sòti. ki kalite you know research ke mwen te ka jwenn apre ke istwa sa te fin devlope ok so gen anpil nan nou m pa konnen ke si nou swiv um you know news ki ap pase isit ou byen ki ap pase nan etazini ok men se pa vreman yon istwa de yon bagay ki pase ayisyen men Si tèlman bagay sa fè yon effect, li fè yon impact um you know nan nou espesyalman ayisyen you know ki renmen vwayaje, ki renmen vwayaje avèk zanmi, ki renmen zanmitay, ki renmen you know tout tan pou nou um you know ap fè ti sòti, ti vire avèk moun ke nou fye, moun ke nou renmen, zan you know tout bagay sa yo, mwen diw konnen yon bagay map fè yon show sou istwa sa paske menm lè ke ankò se pa yon istwa kon yon bagay ki pase yon ayisyèn men se yon bagay ke pou nou pou nou pran kòm yon egzanp ok se yon istwa pou nou pran kòm yon egzanp pou nou menm tou pou demen si Dye ve lè ke nou ka wè enpe nan ti demach sa yo enpe nan ti you know koze sa yo nou nou ka wè enpe red flags kòm nou rele l an anglè nou wè enpe Siy ki fè nou konnen ki kalite zanmitay ke nou genyen pou nou ka di, a, ou konnen yon bagay, banm, banm, banm fon ti atansyon avèk zanmi sa a, ou byen banm fon ti atansyon avèk zanmi sa yo. Ok? So, m pa konnen si anpil nan nou konn tande de istwa sa a, ou byen si nou t ap swiv pandan sa t ap pase,

an Meksik. Ok so anvan ke nou devlope istwa lan nap pran yon ti poz epi nap tounen touswit avèk anpil lòt detay de istwa sa rete branche paske nap renmen ti istwa sa anpil anpil ok nap swiv. Hello hello hello everybody and welcome to Eden Dream Services I know I know I know di Nancy sak pase si si li ye Well si si li ye gen anpil moun ki pa konnen ke mwen se yon kontab tou mwen t gen vi profesyonèl mwen ke mwen genyen ke ki nan domèn de kontab ki nan domèn de ranje kredi ki nan domèn de ede moun pou yo fil food stamp e menm ka ede ou nan afè de imigrasyon so

Ok so se la ke si w vle ke vini pou ranje tax ou pou fè tax ou si w gen des années de tax ke w poko fè ou ta renmen fè yo ou byen ke w ta renmen ranje kredi w jwenn enpe enfòmasyon nan afè de imigrasyon vin ede w nan tout lòt domèn de biznis ke w bezwen si w vle kòmanse yon biznis tou ou pa konn kòman pou w kòmanse li mwen ka ede w nan tout dokiman ke wap bezwen pou ou vin gen yon biznis legal e si tou ta vle pa gen biznis nan tax lan mwen ka ede ou fè sa tou so mwen ka ede ou nan tout domèn de finansyal ou ok so petèt map wè ou nan sezon tax 2022 an ou byen mwen ka wè ou nan tout lòt fason so ankò nimewo an se 305 910 77 67 map tann ou.

Se te yon business woman ke ki te ap abite isit an Etazini um e ki te trè successful ok ki te ap mache business li ap mache um ki gradye lekòl on jèn fi ki pa vrèman you know te twò sou moun men ki renmen viv ki vle viv so li te konn sòti li gen mennaj li li gen zanmi e li fye anpil zanmi men on mwa de sla. Shaquille deside pou li al fè vakans avèk zanmi l. De rechèch ke mwen fè, Shaquille deside al fè vakans avèk 4 ou 5 zanmi li kote yo t ale an Meksik, Cabo. Ok, gon kote an Meksik ki rele Cabo. So, se la ke yo deside pou yo ale, pou yo ale fè vakans yo. Yo envite Shaquilla, li di pa gen pwoblèm. E de lòt bagay ke mwen tande, m pa fin sur si sa se yon. e an verite ou pa men de sa ke mwen tande ke se Shequila aktyèlman ki ap peye pou tout depans yo pou otèl pou avyon pou tout zanmi sa yo pou yo pati ale an vakans avèk li so lèske Shequila rive nan vakans lan tout bagay te parèt tankou li ok You know tout zanmitay ansanm, yap bwè, yap manje, Shequila nan sware ke li rive an li pale avèk manman li, epi li di manman l konsa ke yo pwal fete, yo pwal al nan restoran pou yo al manje oubyen non non non te gen yon chèf padon ki tap vini pou vin fè manje pou yo, pou yo manje, pou yo enjoy yo pandan ke yo anndan suite lan paske se pat vrèman yon otèl ke li te ye se tankou yon Airbnb On kote ke yo te lwe pou yo rete. So se te yon on kay ki gen multi, you know, multi chanm ladan li. So chak moun te gen chanm pa yo. Ok? So a la fen, Shaquilla manje, yo enjoy yo, y ap bwè. Men nan pli ta, um nan jounen sa a, yo. Pa fin di egzakteman ki sa ki te vin devlope. Men apre yon ti tan, de sa ke nou aprann de videyo, de sa ke nou wè, te gen yon gwo goumen ki te fèt avèk Shaquilla avèk yon lòt, m pa ka di ti dam, m ap esplike sa plis talè, men avèk yon lòt zanmi ke ki te andedan avè li nan vakans lan, ki te andedan kay lan avèk li. Gwo batay te pete, men ke sa ke nou pwal wè nan videyo an, paske m pwal share li avèk nou, nan videyo an ou pwal wè ke Shekila ki ap, you know, ki tankou yon moun ke ki dwoge, oubyen ki sou ou kèlkan, paske jan ke li ye an ou wè se pat yon moun ki te nan bon sans li, ki te nan bon tèt li. Umm. Plus ke sa ke mwen wè se tankou se te yon konplo ki te fèt nan zanmitay lan ok se te yon konplo pou yo te bat li ok e sa yo se moun ke li rele zanmi l. Yo fèl vwayaje ale nan yon lòt peyi pou yo bat li. So nan videyo an wap swiv kote genyen yon moun ki pèso ki reprezante yon ti dam men aprè rechèch ke mwen fè ke nou vin twouve ke dam ke nou pwal wè ki tap goumen avèk Shekuila Nan videyo an aktyèlman se pa yon dam se yon transvestite ke li ye se yon gason ki ap devlope kò li kòm yon fi nan moman so sa vle di se yon gason avèk yon fi kap batay so se pat menm yon fair fight ke li te ye menm so moun ki tap batay avèl lan e misye oubyen madam depann de sa ke nou vle relel lan li pase pa yon non Dejeuner Jackson. Dejene Jackson deside ke pandan ke li nan trip lan se lè sa ke lap batay avèk Shakquilla. So, nan video wap wè Dejene kap batay avèk Shakquilla, Shakquilla tou tou nu, li pa gen rad sou li, epi yap batay ansanm. Epi zanmitay li, zanmi yo, tout moun nan chanm nan. Tout moun ap gade sa k ap fèt la, tout moun ap gade batay lan e pa t gen yon zanmi e menm moun ke ki te anndan an se te yon jenòm ki te sipoze pi bon zanmi Shkrila pa t menm ede l. Sa sèlman li t ap di se dèske o Shkrila pou kisa w pa p goumen, o goumen bak, voye kout pwen bak epi li rete avèk videyo li l ap filme goumen an. Ok sa trè tris, trè trè tris pou wè ke w al an vakans avèk moun ke w panse ki zanmi w epi se yon konplo ke yo fè pou yo bat ou. Ok So de sa ke yon kò ki devlope yo di konsa ke aprè menm batay lan fin fèt lan gen pati ke nou pa wè e se yon lòt ti dam mwen pa fin pran non li

Apre sa, yo deside ale pou yo rele anbilans pou yo vin tcheke sou li. Men se ap rèd nonb de tan, se pa yon bagay ke yo imedyatman ke yo fè. Gen yon lòt zanmi ki te vini tou ki di konsa ke li te wè Shequilla ok, li te wè tout bagay pase byen avè li men li sèlman sanble te kon moun ki te bwè anpil. Men ou pral swiv nan videyo ke mwen pral share avèw lan kote ke Se istwa sa ke yo menm bay manman l, yo bay zanmi l, yo bay polis, yo bay anbilans, ke se bwè ke madmwazèl lan te bwè anpil ki fè ke li te met, li te nan pozisyon ke li te ye an. Men aprè ke w pral tande nan coroner ki ki te fè e e surgery sou li ki te koupe li pou te pou te wè ki rezon ke li vrèman mouri an, ki te vin aprann ke se pa vre. Aktyèlman manzè pat gen ase alkòl nan sistèm. Tèm ni pou li te mouri avèk alcohol poisoning oubyen pwazon alkòl ok so sa se batay ke li te batay lan se leve yo te leve fese latè an ki fè ke madmwazèl la vin pèdi lavi li ok so nou pap bay plis detay pase sa nou gon pakèt videyo ke mwen pwal montre ou so nou pwal pran ti poz nou pwal gade videyo sa yo kote ou pwal wè chekwi la kap goumen ou pwal wè manman kap eksplike An kisa ke zanmitay yo di li? E ou pwal menm wè funeray lan aprè paske Shequilla wi te mouri pou tèt sa ke zanmi sa yo te fèl lan ok so nou pwal pwan ti poz nou pwal gade tout video yo epi nap tounen tou swit. Hello hello hello everybody and welcome to Cicilie Cherie yes listen Eske nou renmen show an? M konnen nou renmen l paske se Sisi li ye. E koute, si w ta renmen fè yon promotion oubyen yon advertisement nan show sa, ou mèt rele nimewo sa ki la andedan anba ekran an. E koute, promosyon oubyen si ke w ta renmen sponsor show sa tou, ou mèt rele anba la nimewo sa. Sisi li ye, n ap tann ou cheri.

Welcome back. Très triste. Très triste, très triste. Ou wè ke kote Shequila fye zanmil, Gen yon moman ke yo dil metel you know tou nu pou paske genlè ke se yo ta pral benyen nan piscine m pa konn sa ke l te ye an men se konplo ke yo ta fè nan chanm nan pou yo bat li on moun ke ou envite ale nan vakans li peye vakans li jis pou w tuye l. Ou bat li. E sa son moun ke w rele zanmi w. Sa trè tris. Manman l kounye a la apre 2 semèn pou yo antre kò a. Pou l antere pitit li. E yo kite l. Yo pa rete an Meksik pou yo chèche konnen kisa k. Non. Paske yo konnen se yo menm ki tiye l. So yo kite l. Yo kite kò a. Yo pran valiz li. Apre de sa ke yon rechèch ke mwen fè ke madmwazèl lan te genyen 10.000 dola nan bous li. Yo pran 10.000 dola lan. Yo remèt manman an bous li. Yo remèt manman an valiz li ak rad li. Epi yo kite kò a. Tankou se nè ryen. Mezanmi banm di nou yon bagay nan moman sa ke nou ye an nan moman sa ke nap viv lan bagay ki rele zanmitay lan pa egziste vre si ke ou jwenn yon moun 2 moun ke ou ka fye avèk lavi ou avèk pitit ou avèk avèk you know e biznis ou avèk lajan ou ou pap jwenn 3 ou pap jwenn 4. Paske bagay ki rele zanmitay lan, jalouzi, anvi, bagay sa yo ka fè yon moun fè w nenpòt bagay. Poukisa pou yo tiye l? Ki rezon ke yo genyen pou yo tiye l? Anyen, jalouzi. Nan moman sa a n ap viv nan yon tan kote moun ki pi pre w la, Moun ki pi pwòch ou an, se li menm k ap detwi ou. Se li menm k ap fè konplo pou li wè malè rive ou. Paske kote ou ye an li ta vle se li menm ki pou la. Se li menm ki pou ta gen yon bon biznis. Se li menm ki pou ta gen yon bon mari. Se li menm ki pou ta gen yon bon mennaj. Se li menm ki pou ta genyen sa w genyen an. Sa vreman tris ke ou pa ka fye on moun nan lavi ou. Pou w ta di vreman ok sa se yon moun ke m ka domi je ferme e m pa bezwen panse de anyen. Men nan moman sa vreman nou pa kapab. Paske kote moun nan chita ave w lan, l ap souri nan figi w, w ap enjoy ou, w ap soti, w ap bwe ave l, men li menm on kò k ap pwazone w. Nan kilti ayisyen nou an, nou non se se maji ke you no zanmitay lan ap fè pou ou. Ou rete konsa, li gen tan pare kout poud, li gen tan you no al fè maji pou l pran mari w, pou l pran mennaj ou, pou l fè w pa yi pa pa pa anyen, pou l pou l fè w detounen, nenpòt sa l ye an li fè w li. Poutèt jalouzi, poutèt lajan. Se la ke nou rive nan moman sa. Nou rive nan moman kote nou pa ka fye moun ankò. Nou pa kapab. Menm lè ke nou ta vle, men nou pa kapab. Daprè de sa ke ki vin devlope. an Amerik, yo deside pou yo, nan moman sa m kwè se nan semèn pase, yo deside pou yo chaje oubyen pou yo press charge avèk moun ke ki te ki te nan trip lan. Meksik li menm vrèman pa ka fè anyen paske se ameriken, moun yo gen deja antre an Amerik. So menm lè ke yo ka bay yon chaj se pou yo ta tounen, son bagay la mele. Kote lanmò an fèt lan, se pa la ke moun yo abite. So, li yon ti jan di pou yo prosecute yo. Men m tande ke de sa ke mwen li, ke y ap kòmanse prosecute yo. Menm lè ke se an Meksik ke lanmò a te fèt. Men menm lè sa, moun nan fin pèdi lavi l, li pèdi l nèt. Manman l pèdi pitit li, li pèdi l nèt. Frè sè pèdi sè li pèdi li pèdil nèt e poukisa poutèt jalouzi jalouzi sèlman anvi sa sèlman wè yon moun ap fè yon konplo li menm fè w peye pou li pou lal bat ou pou lal tiye w. Men kote ke nou rive. Men kote ke nou rive. So, ki konsèy ke mwen ta ba nou? Na pral pran yon ti poz. E pwi nap tounen tou swit avèk konsèy la. Hello hello hello everybody and welcome to Cicilie Cherie yes listen Eske nou renmen show an? M konnen nou renmen l paske se Sisi li ye. E koute, si w ta renmen fè yon promotion oubyen yon advertisement nan show sa, ou mèt rele nimewo sa ki la andedan anba ekran an. E koute, promosyon oubyen si ke w ta renmen sponsor show sa tou, ou mèt rele anba la nimewo sa. Sisi li ye, n ap tann ou cheri. Hello hello hello everybody welcome back alright so what is the final say ou vreman pa janm konnen kiyes ou gen nan kanp ou Ou vrèman pa janm konnen ki zanmi ke ou genyen, nivo zanmi an, kiyès yo ye. Until ke ou rive nan yon pozisyon pou ou dekouvri kiyès vrèman moun sa a ye. E ou vrèman pa konnen until ke ou rive nan pozisyon pou ou konnen an. Paske moun nan ke w ap rele zanmi w lan, w ap manje avè l. Wap bwè avèl. Wap sòti avèl. Wap prete rad ou. Wap prete soulye ou. Wap prete valiz ou. Wap fè tout bagay avèl. E se li menm ankò lèl pare poul detwi ou. Lèl pare poul pare yon kou pou ou. Li pap menm care de anyen ke ou te fè pou li. Anyen ditou ke w te fè pou li. Aktyèlman, l ap wè ke se yon favè ke li fè w dèske li mete w nan pozisyon pou w fè pou li. Vrèman tris. Vrèman tris. Dèske se nan pozisyon sa ke nou rive. So medam e mesye, pale avèk pitit nou. Pale avèk madanm nou, madanm pale avèk mari nou. E tou nou gen anpil lè nou pa konn tande. Nou pa konn tande lè ke yon moun vin kote nou di a ou konnen yon bagay entèl entèl veye l wi. Moun sa a m pa fin dakò l non. Entèl entèl di m tèl bagay. Humm. Epi nou pou tèt nou gen anpil lanmou nan kè nou epi mespesyalman lè ke nou nou zanmi moun sa lontan nou di ah non moun sa patap janm fèm sa moun sa patap janm fè sesi men depi ke yon moun ba ou yon warning li ba ou avantisman pranl menm lè ke ou pa fin kwè men fè rechèch ou kòmanse etidye moun sa ke yap pale w de li an Ou ka wè yon bagay paske si je w te fèmen ouvri zye w pou w ka wè ok eske vrèman sa moun sa di m nan se verite de moun sa ke m ap rele zanmi m nan. Se sa ke nou sipoze fè. E lè ke nou santi you nonm an espri nou, gen de lè nou konn santi, nou santi lan espri nou, ah ou konn yon bagay? Ka gon yon bagay de moun sa m pa fin yes, m pa fin yes avè l non. Pran sa kòm yon yon warning. Pou di w konn yon bagay banm fon ti ralanti sou moun sa. Banm etidye moun sa yon ti peu plus. Paske m pa fin sanm pa fin mache nèt avèl. E fè atansyon tou. Paske nou lage kò nou bay tout moun. Nou antre nan tout zanmitay, nou poko menm konn moun nan, nou gen tap rele l besti, oh bon zanmi m, patnè pa m. Pran san nou pou nou konn moun ke nap antre anba l la. E menm lè li di w ke li levanjil, li kretyèn, li sesi, li sela, l mache legliz, fè atansyon. Menm labib di w konsa se pa tout moun ki di senyè senyè kap antre nan wayòm syèl la e se pa tout moun ki gen bon kè menm lè ke yo di ke yo se kretyen yo se kretyèn yap fè w nenpòt bagay pou yo reyisi sa ke yo vle reyisi an gen moun ki konsa so fè yon pil prekosyon avèk moun ke w rele zanmi an. Paske sa son mo ki chè anpil. Fè resèch ou de moun nan anvan ke w fouye l anba w. Paske sa ki pase Shanquella Robinson nan, m pa ta vle l pase w. M pa ta vle l pase m, pitit mwen, zanmi m, fanmi m. So an nou fè yon ti jan plis. prekosyon avèk moun ke nou rele zanmi an so se konsèy sa ke mwen gen pou ou e se cho sa ke mwen gen pou ou jodi a so ankò ankò choose your friends wisely yo di an anglè chwazi zanmi ou avèk anpil prekosyon. Paske ou pa janm konnen kiyès ki gen kout kouto a pou pike ou dèyè do demen. Ok? Ok. Sa se show nou an. Ankò, m swete ke ou enjoy li. E pou gade plis show nou, ou mèt renmen, like, avèk swiv nou sou paj YouTube, Facebook, Instagram, Sisi li ye cheri. Ok ou ka swiv show nou nenpòt ki lè, nenpòt tan ke ou vle gade tout lòt show yo se sou youtube ke yo ye ou mèt al gade yo si ke ou pat gentan swiv nou nan lòt previous show yo alright ok everybody that is our show for tonight enjoy your evening ankò choose your friends wisely chwazi zanmi ou avèk anpil prekosyon alright everybody bye.